Bonjou, bonswa tout moun, mèsi pou fidelite w ak Bèl TV, byenvini nan jounal Palan ki se Jounal 9. Rapidman, pi gwo pwen ki ap domine aktyalite an. Rasanbleman Nasyonal Demokrat Pwogresis yo, RDNP, mande pou zak ensekirite yo frennen andedan peyi a kote bandi pa sispann mete dlo nan zye fanmi ayisyèn yo. Loreya Pri Philippe Chaffonjon 2020 yo kominike jounalis ayisyen Marc Evens Lebrun, Luckenson Jean ak Websder Corneille pami loreya setyèm edisyon sa pou peyi Dayiti kote travay yo a te chita sou à la rencontre des filles vendues. Lòt bò dlo, prezidan ameriken an Donald Trump deklare li pa dakò pou dezyèm deba avèk kandida anfas lan, Joe Biden, vityèl, sa ki vle di sou televizyon ak entènèt. Amerikèn Louise Gluck se poetès ki ranpòte Pri Nobèl Literati 2020 an. Rete branche, tit sa yo ak lòt enfòmasyon pral fè esansyèl jounal sa apre poz lan. Byenvini nan devlòpman jounal lan jan nou te anonse l nan tit yo. Sekretè jeneral pati politik Rasanbleman Nasyonal Demokrat Pwogresis yo, Eric Jean Baptiste, fè konnen RDNP kondane ak tout fòs li lanmò etidyan Grégory Saint-Hilaire ki mouri vandredi 2 oktòb pase a avèk yon bal nan do. Mesye Jean Baptiste souliyen twòp moun deja pèdi lavi yo, fòk egzekitif lan frennen zak ensekirite yo andedan peyi a. Ann koute l. Rdmp ap mande a gouvènman a leta sanginè a, fèmen wobinèt, fèmen vàn san an. Pwen pou san k ap koule an Ayiti pou nou rete a vi sou pouvwa a. Edène Pédié pèp ayisyen an pat manje pwa li pa genyen pou lap bay lapire rdnp ap di ke sa se yon komisyon ke rdnp resevwa nan men mèt Monferrier Dorval ansanm avèk Grégory Saint Hilaire yo voye diw prezidan Nou krenn anpil pou sekirite pa w, paske si nan zòn tou pre bò lakay ou, menm jan avèk nan zòn kote biwo w ye, pou ke kout zam ap chante konsa, RDNP mande w pou pran prekosyon pou sekirite. pèsonèl pa w paske ta sanble zòn kote ke ou menm ye sitwayen ayisyen se toutrèl ke yo tounen. Yon lòt bò Eric Jean Baptiste deklare leta ayisyen dwe retire plis toujou sou galon gaz la nan ponp yo paske lwa CIMAS sou pwodui petwolye yo dwe aplike kòm sa dwa. RDNP tou, ap mennen batay pou ke pri gaz la li bese. Enben nou wè ke gouvènman an konprann li ka fè n pran kaka poul pou jwenn ze. Pèp ayisyen an fè 2 jou kay po yo. Sa yo retire sou gaz la li pa vo pip tabak. E RDNP ap kontinye mennen batay pou ke li sansibilize alafwa sendika transpò yo, zanmi nou ke nou genyen nan sektè moto a, ti mesye moto yo, RDNP, mwen menm e Jean Baptiste nou kanpe. Nou kanpe bò kote nou pou ke nou mobilize pou ke efektivman genyen yon bès reyèl ki fèt sou gaz la. Kouman nou ka konprann ke lè dola a te 120 goud, 120 goud pou yon dola, a to sa a, galon gazolin nan ki te vann 224 goud, li te ekivalan de yon dola 87. Se yon dola 87 galon gazolin nan te ye. Natirèlman, Leta a ka di ke li t ap sibvansyone. Jodi a, jodi a, a 201 goud, a yon to 62 goud, galon gazolin nan pase a 3 dola 24. Bon, ekoute, nou pa konnen ki kote nan ki liv arikmetik ke ekzekitif la aprann fè adisyon ak soustraksyon. An atandan, pèp ayisyen an di se poko pri gaz pa l la ki bese. Nou menm nou mande pou yo mete an aplikasyon sikilè ki di ke depi gaz la vini sou chak arivaj e ke fòk yo ajiste pri a. N ap tann e n ap mete presyon e n ap òganize avèk sendika transpò yo ansanm ak ti mesye moto yo pou ke pwochen arivaj la ke pri kaburan an li reflete egzakteman la reyalite ke l sipoze ye. Lòt nouvèl, loreya pri Philippe Chaffonjon 2020 yo kominike, jounalis ayisyen Marc Evans Lebrun, Luckenson Jean ak Robsder Corneille pami loreya setyèm edisyon sa pou peyi Dayiti, kote travay yo a te chita sou A la rencontre des filles vendues. Se sou sit Loop Haïti, loreya sa yo te pibliye travay yo a. N ap kontinye avèk enfòmasyon yo, Konsèy Lòd Bawo Avoka Pòtoprens lan, kritike ensidan ki te pase devan lakou kasasyon nan kad ouvèti ane jidisyè 2020-2021 an kote avoka yo pat gen aksè avèk seremoni an. Ann koute Paul Rachel Cadet, pòt pawòl konsèy la. Le Conseil de l'Ordre des Avocats de Port-au-Prince s'insurge contre les violations systématiques

ke par delegasyon. Nan pale eleksyon, strikti ki rele Alyans Pèp kritike Konsèy Elektoral Pwovizwa chèf leta Jovenel Moïse mete sou pye a, dapre yo fòmasyon KEP a depaman avèk konstitisyon an. Ann koute Fernando Duclaire, yon manm strikti sa. KEP a se yon KEP ki ilejitim e li enkonstitisyonèl. Enkonstitisyonèl. Poukisa nou di sa? KEP a li mal moute, Premyèman ke latik 289 de la konstitisyon ayisyèn li klèman, li di l klèman kijan yo chwazi moun pou antre nan KEP a. Sela vle di ke yo mal chwazi moun yo. Dezyèm bagay genyen, gen atik 284 tirè pre 3 konstitisyon ayisyèn nan, li klèman di kijan ke yo pa dwe manyen konstitisyon an nan kesyon referandòm. Li di l klèman. E nou wè ke ekip phtk a gen misyon pou yo fè referandòm. Sa vle di ke son ekip ti apranti diktatè, son ekip ti enkonpetan ki nan tèt peyi a ki bezwen dirije peyi sa a pou yo mennen peyi a vè yon katastwòf. Se poutèt sa nou envite tout moun an jeneral, tout popilasyon Pou yo mare senti yo, pou yo mete bòt nan pye yo pou yo kòmanse goumen kont ekip phtk a.
Aletranje, Prezidan ameriken an Donald Trump fè konnen li pa p patisipe nan okenn deba vityèl avèk kandida anfas la Joe Biden. Mesye Trump remèt an kesyon nouvo règ komisyon endepandant ki gen responsabilite òganize deba prezidansyèl yo. Sou chèn televizyon Fox Business, Donald Trump deklare, Mwen pap patisipe nan okenn deba vityèl, sa vle di ki fèt sou televizyon ak entènèt. Sa pa akseptab. M pap pèdi tan mwen nan yon deba vityèl. Sa pa rele deba. Li fini pou l di, li pa panse li kapab kontamine moun. 2 kandida yo ta sipoze afwonte 15 oktòb k ap vini la epi gen yon dènye deba prezidansyèl ki planifye pou 22 oktòb pwochen. Amerikèn Louise Gluck ranpòte Pri Nobèl Literati 2020 an. Madam Gluck se yon poetès ki fèt nan lane 1943 nan vil Nouyòk, peyi Etazini. Li kòmanse nan literati nan lane 1968, li deja pibliye 12 rekèy pwezi ak esè sou pwezi. Mèsi ak ou menm ki t ap swiv jounal sa a, nou ba w randevou pou yon lòt edisyon.